Chè zanmi YouTube e Facebook, yon fra de pli nou antre lakay ou nan lè sa a pou nou salye ou dan le non presye de Jezi ki gen lakay li tout pouvwa. Se yon kè kontan pou mwen, avèk yon plèzi lè nou sou chanèl pa w la e k ap enfòme ou dèzinfòmasyon, Petèt ou konn abitwe jwenn deja, ou di mwens pou la premyè fwa ke w ap twouve sa. Paske gen anpil frè nou ak sè nou yo ki nan yon sitiyasyon oswa ki twouve yo nan yon asanble kote dèfwa manke kapasite e pou yo ta pran fòmasyon de kèlkepren. E a travè 2 chanèl sa, wap ka gen fason pou kapab viv ansanm avèk nou fòmasyon ki baze sou ladorasyon e louranj. Otrefwa, nou te gen premye videyo nou, nou te lanse, nou te montre w kòman yo adore Bondye nan syèl lan. E ki pozisyon ou menm etanke sèvitè de Dye, kòm adoratè e adoratris, dwe pwan? Nou te di w dwe yon mizapa pou le Senyè. Nou vini nan dezyèm pati videyo an pou nou vin esplike w kantik ke w ap balanse a menm. Men sèl sa n ap mande w pou fè pou nou, fason ke ou ka ede nou e avanse ak travay sa, Se lè ke ou abòne avèk paj lan, ou pataje pou nou, ou like. Se sèl fason ou kapab di nou kontinye avèk travay la. E m konnen w ap fè sa, e Bondye li menm kapab beni w. E nou salye tout zanmi, tout fanatik chanèl sa ki se chanèl Evangeliste Bonel Benito TV Evangelique. Nou mande w kapab abòne avèk paj lan e Bondye li menm li kapab beni w. Metenan pou nou kòmanse, nou dwe kòmanse pa bliye nou dwe tout sa w ap di, ou dwe pran pawòl ki sot nan Bib lan ki se pawòl Bondye dabò pou ou kapab e pale de Bondye. Konprann? Ou pa ka pale de Bondye epi w ap kite vèsè biblik yo dèyè. Ou sipoze aplike vèsè biblik yo pou w kapab pale de Bondye. N ap fè lèkti nan de Som 100. Li di, Pouse vè Letènèl dè kri de jwa, vou tous abitan de latè, sève Letènèl avèk jwa, veni alegrès an sa presans, sache ke Letènèl è Dye. Sè lwi ki nous a fè e nou luis appartenon, nou sòm son pèp e le troupo de son patiraj. Antre dan sè pòt avèk dè louranj. Dansè pa vi avèk dè kantik, seli w rele beni se son non w. Ka Letènèl è bon, sa bonte dira toujou, e sa fidèlite de jenerasyon an jenerasyon la parole du Seigneur. Chè zami, ou menm ki vle devni yon adoratè, ou di mwens yon adoratris, Nou te ba w tout esplikasyon nan premye videyo a. Men nou vin pale w de kantik adoratè oubyen adoratris lan ap balanse nan yon sèvis. Lepli souvan, lè nou wè asanble an, pèp lan reyini vin nan yon sèvis, swa nan yon kilt di dimanch, oudimwens yon sèvis di swa, yo aswafe. Sela vle di ke genyen ki sòti lakay yo avèk diferant pwoblèm. Tèlke gen sa ki atriste, gen sa ki gen lespri yo boulvèse, gen sa dyab mare. Konsèy ke map ba ou etan ke adoratè ou adoratris, ou pa chwazi kantik konsa. Mwen te di ou dwe priye dabò, pandan w sou jenou kantik ou wè k moute sou lèv ou a, se son dè lis dè kantik ke Sentespri ap mete anndan ou pou w kapab kondwi sèvis dadorasyon. Yon sèvis dadorasyon pa nenpòtre bagay. Pou ki rezon? Eske ou konnen kisa Bondye viv, de kisa Bondye viv? Bondye pa viv de nouriti mwen menm ansanm avè w ap manje a, tèlke gwo bannann, diri, pwa, vyann, bagay sa yo Bondye pa viv de yo. Bondye, nouriti Bondye se adorasyon e louranj. Nouriti Bondye se adorason e louranj. E Bondye pa manje nenpòt manje. Sa vle di ke moun k ap adore Bondye an, ou dwe mete w nan yon pozisyon pou w adore Lesenyè. Tèlke chèzami, e adorasyon Bondye, sa Bondye manje se adorasyon ak louranj. Se sa l viv. Mete nan adoratè an, kantik ou prale chan, kantik ou pral kantone avèk avèk pèp lan, ou menm kantik la dwe beni ou dabò, li dwe beni pwòp ou menm. Èske w ap suiv mwen? Kantik la dwe beni pwòp ou menm dabò. Sa vle di ke ou pa ka yon adoratè ou yon adoratris ou pral ou pral chante ou pral chante yon chante avèk pèp lan ou leve yon chan, chan an pa beni. Si chan pa beni w dabò se pa Sentespri ki mete l nan ou. Chan an dwe beni w ou menm. Ok, paske se ou menm ki mèt adorasyon. Apre Bondye, se ou menm ki mèt adorasyon. Pwouve ke se ou menm ki mèt adorasyon an, ebyen kantik la dwe beni w dabò. Ok? Sa vle di tout moun k ap resevwa le Sentespri de Dye, seta vle di dirèkteman, se atravè de ou menm. Sa di sa k anndan w la ap travèse moun k ap swiv w a, k ap adore ansanm avè w. Wala. Sa vle di ke lè w moute chè a avèk tristès, sa vle di ke moun ki anba w la tou, se tristès la k ap patwone l. Konprann? Se tristès la k ap antre nan li. Paske jan w ap chante chante a tou lejèman, tou mouri an, se konsa y ap resevra l. Men lè w moute getemen, geteman, fè ke kantik la nouri anndan w dabò, kantik la ou viv nan kantik la dabò, kantik la fè kè w kontan dabò, kantik la mete yon souri sou lèv ou dabò, ebyen lòt moun ap beni ladan l. la, lòt moun ap beni nan kantik ke wap chante a, paske ou menm kantik la ap beni w dabò. Konprann? Pise, etan ke, etan ke adoratè ou dwe fè anpil pridan, pise pou nou konnen ke pou nou pa pran bagay yo, yon bagay a la lejè. Ou konnen lè ou gen yon nonb de pèp ki reyini kote yo pral tande w, frè m apre Bondye se ou menm kap beni pèp la. Bondye ap pase pa ou menm pou beni pèp la. Ou dwe toujou mete w disponib dan se sans pou w kapab pou Bondye jwenn ou epi pou pèp la li menm li rale sa k nan ou e e him dadorasyon an him dadorasyon adorasyon an gen yon him èske w kwè sa pou l pou l rale nan ou him dadorasyon an pou l travèse E konsa w près sal lan sekwe avèk pwisans Bondye, avèk pouvra Bondye. Metan, mwen renmen vèsè sa a, li di, e nan vèsè 4 lan, Psaume 100 vèsè 4, li di, antre dan se pòt avèk dè louranj. Sa vle di ke ou menm etanke sèvitè de Dye, adoratè, adoratris, ou sipoze gen yon louranj, lèv ou, gade, ou sipoze gen yon louranj, yon kantik anndan kè ou. Konprann? Yon kantik ou dwe gen yon kantik anndan kèw pou wap kantone pou pèp la santi yo viv. E ou menm etanke adoratè, adoratris, èske ou te konn sa? Selon jan w adore nan sal la, predikatè kap vini an li kominike onksyon wi atravè atravè adorasyon an. Ou konn sa? Atravè adorasyon e louwanj la, predikatè kap vin preche a li kominike onksyon wi nan ou. Lè w remèt predikatè a yon asanble ki frèt, yon pèp ki frèt, predikatè a se doub travay li vin fè. Gen de predikatè w ap wè ki oblije balanse plizyè kantik pou li jwenn pèp la nan nòmalite. Lè l fin jwenn pèp la kounye a, pou l al louvri Labib kounye a pou l kòmanse preche. Men gen yon gram ke predikatè a jwenn pèp la, li jwenn pèp la ak tout onksyon l, epi li tou antre, li anvayi nan menm onksyon l kontinye. Sa vle di ke, chè zanmi, etanke adoratè, adoratris, predikatè, kòm nou gen nan lòt jou yo pou nou vini sou predikatè, ou dwe fè efò. Se de moun ki dwe konbine dabò. Ou konprann sa m di w la? Paske yon predikatè, yo mete sou pwogram pou preche, yon adoratè oubyen yon adoratris, yo mete sou pwogram pou l adore. Gade, onksyon de Dye, moun sa yo dwe priye pou gras Bondye travèse yo. Paske. Pèp lan, twòp pawòl lache, twòp kantik, twòp kantik sou lachè balanse devan pèp lan. Men lè pèp sa a ki nan tristès va resi jwenn yon òm de Dye, yon sèvant de Dye pou balanse kantik ki sòti anwo, y a va santi yo rejwi. E lè sa yo p ap janm vle ret lakay yo ankò, y ap toujou vle pou yo vin nan tanp. Ebyen, chè zami, Kap tande nou kelkeswa kote ou ye nou diw fè anpil efò fè anpil efò pou Bondye jwenn ou dabò tande pou Bondye jwenn ou dabò pou lespri de Dye repoze sou ou pouw sòti yon bon adoratè yon bon adoratris pou le senyè Jezi se konsa ke nava geri nanm nou tande kantik sa ki di

Wè, e yon kantik ki nouri anndan w. Wè, vou tous ki soufrè izole, vene ke Jezi vous aime. Avi chè zami, e ou gen opòtinite, ou gen chwa ou devan w. Si ou vle sòti yon bon adoratè pou le Senyè, soyez un mis à part. Wè? Mete w nan yon pozisyon pou Bondye jwenn ou. Tande, paske ou se moun Bondye, ou se wen Bondye, ou konnen ou annafè ak Bondye, gen de jwèt ki pa jwèt ou frè m, gen de dyalòg ki pa dyalòg ou, gen de rankont ki pa pou ou, gen de sèk ki pa pou ou, gen de, gen de, gen, gen de foul ki pa pou ou. Mete w apa pou Bondye jwenn ou. Se konsa atravè de ou menm moun kapab beni. E pa janm moute tèt ou. Konsèy map pote pou ou, piko janm moute tèt ou. Lè ou kondwi yon sèvis dadorasyon ou lwanj, ou wè gen moun kap vin anbrase ou, kap vin di sèvitè ou byen adore, se nòmal nap toujou jwenn moun kap di nou sa. Men lè moun di ou sa ou konn sa pou fè, desann tèt ou. Anpi di, Tout glwa pou Bondye. Konsa, glwa a va moute jwenn Mèt li, anpi gras lan va sòti anwo, li va desann sou nou. Se konsa, atravè nou menm, moun va toujou beni. Se konsèy sa a m pote pou ou, zanmi adoratè, adoratris ki t ap tande nou. Dèfra ou gen dwa byen vle sòt yon adoratè, yon adoratris, men kèk enfòmasyon sa yo ale lwen ou pa jwenn yo, e konsa tou, dèfra, jan nou esplike ou la se pa jan yo ba ou l, men mwen konnen se pa mwen senpman k ap fè travay sa a, nou gen dè e dè sèvitè, dè sèvant k ap fè travay sa a, nou gen dè pastè k ap fè travay sa a, dè evanjelis, Lè doktè chak sèvitè sèvant kap fè travay sa mesye mwen swete nou mesye dam bon kouraj kontinye enfòme pèp lan kontinye ansenye jenès lan ansenye adoratè adoratris yo pou yo sòti yon vrè adoratè pou le senyè e menm jan la parole de Dieu di le vrè adoratè dwe adore an espri et an verite se konsa ke Bondye va toujou beni nou pou nou kapab toujou fè travay sa pa bilye Abòne pataje like video an e konsa nou va kontinye travay pou pote lòt enfòmasyon ke konsènan e lòt pwogram yo nou gen pou nou pale sou la predikasyon nou gen pou nou pale sou louranj nou gen pou nou pale sou anpil lòt bagay meyè mwen se la nou rete avèw nou swete ke Bondye kapab beni w pa bilye fè travay la pou nou. Se konsa Senyè a li menm li va toujou beniw. Ke Bondye avèw rete ak lapè Bondye.